Amis internautes, bonjour, bnswa! Byenvni nan Espas Verite. Se toujou yon plezi pou n antre lakay ou kòm dabitid pou n analize reyalite sosyopolitik peyi a ansanm. Jodi an nou pral pale konsènan 4 petwolyè yo ke gouvèneman Premye Minis Ariel Henry a li menm li pral mete disponib pou chofè yo oubyen chofè taksi yo yo menm kapab benefisye apui gouvèneman an. Donk gen anpil kesyon k ap poze ki mande poukisa se estrateji sa ke gouvèneman an chwazi, èske se pou l blanchi yon lajan ke l vle jistifye? Gen lòt kesyon tou k ap poze otou de kontra sa ki siyen an ki koute anviwon 1 milya de goud, 1 milya 200 milyon de goud ke kontra sa li menm li siyen avèk yon konpayi. Donk nou pral pote plis detay pou ou men annatandan an al tande entèvansyon Ministre de Ministre, m kwè se Ministre Ricardo Saint Jean ki se Ministre Komès ak Endistri an, ki te nan mikwo yon jounalis nan stasyon sè. Nou pral pèmèt ou tande entèvansyon an, apre sa n ap retounen nou menm pou nou kapab analize l, pèmèt ou konprann li plis. Ann al tande entèvansyon Minis Komès lan, Mesye Ricardo Saint Jean. entendu antre sendikalis yo e pwobableman gouvèneman an ki fè ke gen de gen de enfòmasyon ki te kòmanse bay pou 4 petwolyè yo a yon sèten moman yo rive yo kanpe yo pa bay enfòmasyon ankò yo pa bay enfòmasyon ankò e nou te sou wout pou nou rezoud pwoblèm nan se pou sa menm avan nou siyen kontra sa avèk Bann Gari ke CNMP valide ke Koudèkont valide. Ce que nous avons fait au niveau du Ministère du Commerce et de l'Industrie, Nou ekri Bann Dari e rapò sa a disponib nan Ministè de Finans, nou ekri Bann Dari nou di Bann Dari nou te ba w 54 milyon de goud, rapò voye ban nou an li otou de 5 milyon, li otou de 5 milyon 200, 5 milyon 730 mil goud.

Bon, depi w di. Je con, je confirme ke sendikalis la konnen enfòmasyon. M pa konnen si l di l pou nan sousi pou fè m mal mwen menm, pase mwen sa yo, de tout fason mwen m di tout moun sa, m ka defann tèt mwen, m ka defann tèt mwen an plis de si se djòb la pou m kite a tout mwen m ap kite pou m defann tèt mwen onè m sa a fè lè yo di l mwen m ap tou pale nan radyo sendika sendikalis la okouran ke gon chèk de direksyon ki otou de 49 milyon 270 mil goud ki tounen ki fèt nan BUH la, Lòd de Trezò Piblik, e sendikalis sa gen enfòmasyon an, m pa wè pou ki sa l oblije di sa la a, donk kòm si sa p ap sèvi a anyen. Mwen m toujou rete kwè ke si gen de korektif ki pou pote, y ap toujou pote paske m panse ke Leta avèk sosyete sivil la, sendikalis yo nan ka sa a, gen de kanal pou yo rankontre. N ap toujou rankontre, diskite, si gen bagay pou amelyore, pou amelyore, pou amelyore yo, men ann pa fè l nan voye moute, ann pa fè l nan nan nan fè de zakizasyon ki p ap ki p ap vrèman sèvi anyen. Lòt enfòmasyon m te vle pote se. Alo? M te di l ke nou resevwa de done, gen yon selil teknik ke komisyon an mete ke m loje nan Ministè di Komès. k ap travay. Jodi a lè enfòmasyon yo vini nan komisyon an remèt selil teknik yo. Mwen menm regade Senjak, minis komès la, m pa konnen ki kantite enfòmasyon ki vini. Men sèl sa m konnen, enfòmasyon yo tou rantre al jwenn DHSI k ap voye bay bann dare. E se sa m te presize pou m te di ke enfòmasyon pou yo chaje kat yo se komisyon an k ap ba li yo. Se pa se pa se pa le gouvèneman k ap bay enfòmasyon. E m kontan ke gon debi ki fèt atravè enfòmasyon k kòmanse rantre. Plis enfòmasyon ap kontinye rantre o firamezi pou n asire n ke

Kpm 7 septanb pran. Men poukisa poukisa mesye l ministre, protocol dako sa siyen depi. Alò e pèmèt mwen e entèwonpu e e entèvansyon ministre de e minis di komès lan ak endistri an pou m kapab pèmèt nou konprann pati sa. Alò e Mandari se konm se konpayi sa ke minis lan oubyen ke leta ayisyen li siyen yon kontra ansanm avèk li pou 1 milyar 600 milyon de goud. Alò mwen m te di se 1 milyar 200 milyon

Donk sa vle di 30 septanb kap vin la kontra sa li menm la pran fen. Tande byen wi. Non men se enkwayab kòm jan nèg sa yo ap sèvi a peyi a. Alò, yon kontra ke leta ayisyen, kòb kontribyab yo, yo dekese pou fè yon travay, ke travay sa a ap pran bouch. Sa vle di 2 zan aprè, malgre 2 zan aprè, ke travay kòb lan te dekese pou fè l la poko janm fè l toujou. Sa vle di. E konpayi a pral egzekite travay ke l te siyen kontra pou li a pand anviwon on mwa. Eske t ret on mwa la? An te mwen 30 septanb, jodi an nou nou apeprè mwen jodi an nou m kwè nou 11, jodi an nou 11 ou 12. Sa vle di anviwon kèlke jou ke kontr ke konpa konpayi an ki siyen on kontra pou l fè on travay pral travay pandan kèlke jou. Ki siyen on sa vle di kontra a siyen depi 2021. Sa vle di dezan plita Konpayi an, kontra a pa janm egzekite, or, konpayi sa a, oubyen m pa konnen, e lajan sa a ke leta ayisyen, leta ayisyen gen an, li menm li gentan rantre jwenn, jwenn, jwenn, jwenn moun k ap dirije konpayi sa yo. Donk sa vle di lajan yo gentan nan men yo, yo fè sa yo vle a lajan, yo, m pa konnen, swa yo peye anplwaye oubyen yo, yo pran plezi yo a lajan, men travay ke lajan an li menm li dekese pou l fèt lan, jiskaprezan li poko fèt. E fò m di nou tou. Pandan nap pale de konpayi sa ki pral pèmèt ke kat petwolyè yo yo rechaje, sa vle di yo gen lajan sou yo a, jiska prezan travay la poko janm fèt. Ò, 1 milya 600 milyon de goud li gentan dekese depi 2021 pou konpayi sa. Donk èske nou konprann? Se di leta nou gon yon seri de moun nou la ki pou ap veye enterè nou, veye aske enterè komen an li menm li respekte paske tout pèp la pa ka antre nan palè nasyonal, tout pèp la pa ka antre nan ministè di komès pou veye pou veye a pwodui k ap antre sou mache a pou nou konsome, pou veye avèk kontra ke leta ap pase a de konpayi omwen ki gen rapò avèk sektè l lan. Donk tout pèp la pa ka antre pou fè sa. Fòk yo chwazi yon moun ki diy de bòn fwa ki gen kapasite pou al jere sa pou li menm li fè sa tout moun ta sipoze fè sa vle di pou l al defann enterè nou enben se moun sa yo ki son dè avègl swa konpayi sa kontra sa yo siyen ak konpayi an se menm yo menm lan ki ranje kò yo antre yo donk nan tounen pou yo oubyen yo gen pati pa yo nan lajan sa vle di. E yo pa bezwen kiyè de eske konpayi sa travay ke yo dekese kòb la pou l fè a eske l fè l pa gen moun ki panse a sa paske lajan ki dekese pou antrepriz sa se lajan yo ye sa vle di ou ka travay ni minis lan ni nèg k ap travay nan ministè lan tout gwo tèt yo yo gen chèk pa yo k ap soti nan kòb sa li menm ki al jwenn konpayi sa donk an rezime yon kòb ki dekese depi an 2021 pou yon konpayi pou l egzekite yon travay men nou an 2023 2 zan pli ta Jiska prezan, an di prèske an fen 2023, jiska prezan travay la poko egzekite, etadi ke kòb lan gentan dekese pou konpayi a. E nou nou tande, 30 septanb pli ta, sa vle di se 30 septanb kap vini la, ke konpayi a pral kòmanse egzekite travay ke l touche depi an 2021 an. E pandan nap pale an, Nou pral pèmèt nou tande plis. Minis lan pale, mwen pale de minis Ricarde Saint Jean, li pale de kontra k ap pran fen an 30 septanm k ap vini la. Men, li met aksan tou ke pwogram pilòt lan ki pral pèmèt mete kat sou lajan, mete lajan sou kat petwolyè pou chofè yo, li di se yon pwogram Kòmsi se yon esè y ap fè. Donk se yon kòmansman. Se pa yon bagay ki la, kòmsi yo sur ke sa va mache. Men y ap just eseye. Pandan yo di y ap eseye an, si tout fwa yo eseye e y ap fè tout sa k depann de yo pou sa mache. E si sa mache, kounye a yo pral gen yon lòt kontra yo pral siyen avèk menm konpayi sa ankò pou menm 1 milliard 600 millions de goud lan ki pral ka vle di pral touche prèske 2 kòb pou yon sèl travay. Sa vle di pati premye kòb la li te fè li te touche l pa travay pou li. Dayè. Nou tande sa m di an byen. Donk se depi an 2021 ke kòb la dekese pou konpayi, pou antrepriz lan. Nou an septanm, alò poko septanm, nou an oktòb, an out 2023, konpayi a poko janm kòmanse egzekite travay ke kòb lajan te depanse, dekese pou li an. Donk, sa vle di, ou pral sezi wè konpayi sa a pral jwenn apui gouvèneman, li pral jwenn benefis pou l re. demare ankò pou yon lòt kontra pou 1 milya 600 milyon de goud pou al fè menm travay ke l te ka fè an 2021 an. Donk nou pral kontinye pou ou men annatadan an n pèmèt ou kontinye tande minis Ricardo St Jean ki t ap pale nan mikwo laprès.
Pwi desanm 2021, se anviwon 2 zan aprè nou oblije vin ap enplemante li.
Pa bliye, pa bliye sa m sot di la e Jody. Enplanta, se, se bon, se bon, se bon eksperyans ke n te fè deja. Se bon eksperyans ke n te fè deja, se mete de kat petwolyè pou, pou, pou, pou, pou, pou transpò piblik lan. Sa vle di ke Leta pa t gen eksperyans lan e m pa kwè ke eksperyans lan te la deja an Ayiti. Falè-t-il ke, e m felisite IHSI, ki gen 2 teknisyen ladann ki fè konsepsyon pwogram nan, pwopoze l pou valide l. Men lòt bagay m ap di an, lòt bagay, lòt bagay, lòt bagay m ap di ankò, petèt ke sa pran tan, nou dakò ke ant lè nou te lanse, nou te siyen pwotokòl la avèk jodi a sa pran tan e nou konsyan de sa e se se sa k fè m toujou di toujou diskisyon yo p ap janm kanpe. Jodi a se ke omwen nou rive nan yon faz kote ke gon montan kap disponib pou lanse faz pilòt la pou chofè yo. Ann eseye chita sou sa pito pou nou korije sa k pou korije pou n avanse, pou n asire n ke nou gon bagay ki disponib dezòmè lè gen pou aji. Sou pri kabiran, nou tou konnen mekanis sa a disponib, nou pap gen pou n blende tan ankò. Sètènman nou pran tan, nou konsyan de sa, men omwen jodi a n kab di ke nou pran tan men nou rive nan faz pou nou ateryèl. Mesye l Minis, akote ensekirite a, yonn nan pi gwo pwoblèm popilasyon an se lavi chè a, se pwoblèm sosyoekonomik yo. Nan pwotokòl dakò a, li te klè kondisyon ak. Nou nan faz pilòt, nou dakò ke Li poko ap gen efè eskonte yo akoutèm puiske nou nan faz pilòt. Sa vle di jodi a la a nou nan faz pilòt, li poko ap gen pwojè eskonte. Men jeneralman, jeneralman, nap, nap, nap, nap, si w pèmèt mwen, fò m di ke jodi a, pa, pa, pa sèlman pwogram sibvansyon sible a ke, ke, ke, ke, ke gouvènman ap pote. Sa vle di ke menm si menm si atravè sibvansyon sible a rezilta nou swete asavwa touche pri yo poko ap fèt ki ta ka gen dezefè pozitif sou moun sa yo, sou kouch moun yo sou tè a pou touche la men paralèlman fò n admèt ke le pwogram sosyal dan son ansanm ke gouvènman ap pote a ki gen sa ladann kòm volè gen dot paramèt ladann ki vize kouch ki plis vilnerab yo. An desanm 2021 gouvènman w ladann lan te monte gaz la E an septanm nou kwè e 2022, yo monte l ankò e vrèman te genyen e gwo sòm ki te ajoute sou pri galon yo. E trè resaman la, donk sou baz ke gaz la desann nan mache entènasyonal la, e yo menm ale pou mande gouvènman an desann gaz la jiska 40 pousan paske jan. Panse ke ni sendikalis yo ni gouvèneman an yo pa yo pa yo pa gen yo yo m panse ke objektif lan se wè e byennèt e popilasyon an. Se pou sa ke diskisyon ant gouvèneman an avèk sendikalis yo fò l kontinye pou asire ke ansanm yo jwenn yon milye ki pa gen objektif pou kraze yon gwoup o detriman yon lòt. Nou konsyan ke leta retire 50 goud sou kerozèn nan, 50 goud sou dyezèl la e gazolin nan ki. Lese m di ke Johnny wap advèz avèm san m pa san m pa l fè. Bon, e finalman, e m panse pati ki pi enpòtan yo, m te pèmèt nou tande l, pandan minis komès lan li menm li tap enterajir sou ond radyo Caraïbes FM. An Finalman, e sa nou dwe avan mwen vini avèk kri popilasyon an, avèk moun ki panse ke gouvènman te ka fè mye an, an pale de benefisyè pwogram sila. Fò n di chofè moto yo pa ladan l. Si w bezwen benefisye pwogram sa a, gade pou wè si w ka achte yon kamyonèt, gade pou wè si w ka kondui kamyonèt oubyen ti machin pòtay yo. Men si se moto w ap kondui, ou gen tan pa nan pwogram sila. Èske se yon fè nòmal? Èske li nòmal pou n ta ekskli chofè moto yo pandan n konnen yo trè aktif nan milye E lè n di yo trè aktif nan milye transpò lan, donk fason ke yo menm dayè yo plis aksesib ke kamyonèt. E anpil moun prefere pran moto paske se sèl vwa, se sèl mwayen de transpò ki enpti pe patikilye oubyen prive. E paske lè w pral travay, ou gon chemiz blan sou ou, gen vès sou ou, pran kamyonèt, nou konnen kijan sitiyasyon an ye, pafwa moun yo pa tèlman trèzabil nan kamyonèt yo, yo toujou gen nenpòt sak nan men yo, sachè nan men yo, kèlkeswa sa yo gen nan men yo, yo toujou moute, yo pa konnen si moun ki chita a si y ap sale, bon pafwa lè ou poze kesyon yo di ou mesye oubyen madam achte machin prive w. Donk, sa vle di, moto an se li ki plizoumwen yon mwayen de transpò yon ti pe patikilye paske li pèmèt non sèlman ou rive nan travay ou bonè, li pèmèt tou ke ou santi ou, ou, ou. Ou un petit peu privilejye pa rapò avèk transpò, lòt transpò yo, ann pran kamyonèt oubyen ti machin ki fè pòtay Leyogàn yo, ti machin ki fè Klèsin yo. Donk lè ou gen yon pwogram konsa ou ekskli chofè moto yo, e jan n di an, chofè moto yo plis aktif, moun yo, de nos jours moun yo plis anvi pran yon moto nan lari an ke yo pran yon kamyonèt oubyen yon ti bis. Donk m ap mande kiyès ou vle touche avèk pwogram sa? Kote ou vle arive a pwogram sa? Eske chofè moto yo tou yo menm yo pa kontribye nan resèt peyi an? Paske m konnen chofè moto yo tou m konn wè yo ba yo kontravansyon nan lari an, chofè moto yo tou ou fè yo peye plak, chofè moto yo tou Hey! Poukisa nou oblije ekskli yo de pwogram sila? E m panse li t ap favorab pou yo. Sa t ap pèmèt ke omwen si yo konnen yo gen sipò gouvèneman, yo gen apui gouvèneman, an palan de kat petwolyè la, m panse yo t ap. Plis ou mwen, oubyen yo t ap mwen mwen chè, paske nou konnen moto yo trè trè trè chè, yo t ap mwen chè. E sa t ap pèmèt ke moun ki pral travay ki pa vle rive an reta yo, moun ki vle pran yon moto pou l, pa egzanp si l prese oubyen si l gen yon rad sou li, li pa vle l chifonnen nan kamyonèt yo, li t ap pi bon pou yo. Men kounya lè ou, m pa konnen si se paske machin yo gen sendikalis k ap panse pou yo chofè moto yo pa genyen, men lè ou ekskli yo de yon tèl pwogram, Sa vin fè ou fè yo pi chè, epi yo plis vyolan nan lari an tou. Wè, se byen, yo plis vyolan paske yo pa gen leta k ap panse pou yo, pa gen moun ki ap panse pou yo, se kòmsi yo se etranje nan lari an. Donk m panse mwen la mwen m pa renmen l, pandan nou ekskli chofè moto, m twouve sa li menm li pa ok. Alò ann pale de pri pri nan transpò piblik lan, ann pale de pri machin yo. Eske kounya la kòm gon kat petwolyè nou mete disponib pou chofè kamyonèt yo, eske sa vle di pri yo yap pri machin yo yap bese? Paske nou konnen kounya la pri transpò piblik lan se prèske pito jan dizè pito ti pakou ou te konn fè anndan Pòtoprens kounya se kòmsi se an pwovens wi. Ou ka gen nenpòt 50 dola nan men w nan Pòtoprens, ou pa ka soti menm Jeral Batay pou al pou al m pa konnen pou al Lavil oubyen pou al Kwadèboukè oubyen pou al Petyonvil tèlman pri yo vini ogmante. Donk èske bay kat petwolyè avèk chofè oubyen chofè transpò piblik lan, chofè kamyonèt, bis m pa konnen, èske sa pral desann otomatik pri transpò yo? Se sa m ta renmen konnen. Epi, ann serye, si gouvèneman an, alò m te pale talè an de yon kontra ki te siyen depi an 2021, ki pral antre an aplikasyon an septanm. E pandan l pral antre an aplikasyon an septanm la, l ap pran fen 30 septanm. Sa vle di pa menm yon mwa. E pandan m di pa menm yon mwa sa a tou, se 1 milya 600 milyon de goud, ou menm malere malerèz k ap gade m la a, ki dekese pou moun sa yo ki gen te anlè deja, pou yo gaspiye, pou yo banboche. E minis lan, li tèlman, li tèlman. Je ne sais pas quoi dire, men li di li konsyen yo pran tan. Men se rezilta ap konte. Ki rezilta ou panse yo ka bay nan mwens ke yon mwa? Donk gen tout moun sa yo, tout chofè sa yo ki pa sèlman Pòtoprens, menm Pòtoprens lan li ekstrèmeman laj. Nou pale de Pòtoprens. Se si, gen anpil chofè kamyonèt, bis Pòtoprens. E nou pa p sèlman vize Pòtoprens, n ap vize tout peyi a. Donk èske yon mwa sifi pou n fè sa? Donk sa moutre ke pa gen moun k ap panse pou nou se paske yo bezwen al renegosye kontra a ansanm avèk menm konpayi sa a pou yo kapab resiyen kontra a, pou yo kapab resiyen kontra a pou yon menm, pou yon sòm ki gen dwa ale odela de sòm ki te gentan la deja. Donk sa vle di, se moun sa yo se sèlman tèt yo yo wè, men yo pa wè moun, yo pa wè enterè w, yo wè enterè pèsonèl yo. Donk, ou siyen kontra a yon konpayi pou fè travay yon ekip moun ki gen tan ap mal pase deja, ki gen tan ap mizè. Ou kite dezan konb, kèlke mwa pase, kounye a se pandan omwen kenz, trant, venn, an di vennsenk ou vennsèt jou ke kontra sa a pral antre an mach. Sa vle di yo pa menm bay kontra a yon mwa pou moun, pou kòb sa a ki te gen tan dekese an, pou moun nan travay pou kòb la. Sa vle di se yon kòb ke Leta ayisyen li voye jete. Paske pou, apre mwa, apre 30 septanb kontra a ap pran fen an, ou oblije. renegosye kontra a, pou resiyen kontra a, pou kapab fè e pwolongasyon, sa vle di pou kontra pou pou konpayi a li menm kapab kontinye alimante kap petwolyè ke chofè yo yo menm yo pral jwenn nan. Donk sa se mwen menm trouve sa absid, m pa wè poukisa. Poukisa nou kapab gen de iresponsab nan tèt yon leta ki nou gentan pase tout mizè nou, ki pa menm panse a soufrans nou, ki stil toujou rete la ap konplike sitiyasyon nou. Ann ale de lòt kote, lè w pale de gouvèneman an ki pran yon tèl desizyon pou alimante kat. pou chofè moto, non, chofè moto pa ladann, alimante kat pou chofè machin, eksetera, eksetera. Alò, m pa pral di, m pral aksepte wetire avantaj chofè yo, non, je suis pas là pour ça, au contraire, mwen la pou m defann ce qui est juste, donk m pa ka la pou m wetire avantaj nan men tèl ou tèl ekip. Men, mwen menm, avantaj moun mi a se avantaj pèp la, avantaj mas la, avantaj tout moun. Donk, menm chofè yo y ap twouve l yon ti jan ap swit. Lè w gade wè kèlke chofè ap benefisye yon mwayen sou kat yo, tandike gen yon mwayen ki pi senp gouvèneman te ka fè san li pa p deranje yon ekip pou l aranje yon lòt ekip. Yon bagay trè senp li te ka fè. Tout moun wè l, dayè tout moun pwente di dwa sou sa. Poukisa gouvèneman pa t sèlman desann pri gaz la? Desann pri gaz lan, ou pa t ap atake pèsonalite chofè moto yo. Paske. Yo tap benefisyè de desizyon sa. Nou pap sèlman gen yon sèl ekip ki se moun wap pale de kamyonèt, moun ki dis, moun ki dat pou benefisyè yon tèl desizyon. Paske ou se leta, wap travay pou yon popilasyon, wap travay pou yon pèp, ou pa ka ap valorize yon kantite o detriman de yon lòt. Yo tout kontribye nan resèt piblik. Yo tout travay, yo tout gen madanm, yo tout gen pitit. Ou pa ka ap. priyorize yon ekip pandan wap devalorize yon lòt. Lè w di chofè moto pa ladan nan, m twouve sa li absid. Ò, yon senp desizyon te kapab aranje tout moun. Pèmèt ke ou desann gaz lan, yon fwa ke ou desann gaz la, pap sèlman chofè moto ki tap benefisye, pap sèlman chofè kamyonèt ki tap benefisye, men tout popilasyon tap benefisye de desizyon sa. Paske gen moun ki gen gaz, gen moun ki gen ti dèlko l. Li bezwen gaz pou l fonksyone. Pa egzanp, ann pran, pa egzanp, machann ji blende yo. Yo bezwen ti, yo bezwen gaz la pou yo fonksyone. Ann pran egzanp, e tout moun, moun k ap, k ap bay kawotchou, ranje kawotchou yo, bay kawotchou van, kawotchou man. Tout moun sa yo bezwen gaz pou yo fonksyone. Tout kouch nan sosyete an bezwen gaz. Alò pou gen yon gouvèneman ki tèlman iresponsab, olye li pran yon desizyon ki pou al jwenn tout moun, olye li pran yon desizyon pou tout moun benefisye, li prefere pran yon desizyon ki al nan enterè yon gwoup moun. Pandan m pa kont gwoup moun sa ki se chofè kamyonèt yo, byenke m konnen yo nan lari a eksetera, eksetera, m konnen yo tout ap travay, men se pa sèlman yo menm k ap travay medam, matmwazèl, zè, mèsye, gen tout yon ekip k ap travay, gen tout moun k ap travay. Chofè moto ap travay, chofè kamyonèt yo ap travay, chofè bis yo ap travay. E lòt moun menm ki lakay li ki p ap benefisye, ki p ap jwenn, ki p ap benefisye ti kat petwolyè a? Li pa bezwen gaz pou fonksyone li menm? Li pa nan peyi a li menm. Leta pa sipoze pran sa avè l. Mwen panse jan de desizyon sa yo, se de desizyon paske yo konnen tout nèg ap jwenn kòb yo ladan l, yo jis bezwen blanchi yon lajan. Donk yo pran desizyon sa a pou yo montre w, ekoute, tèl lajan te dekese pou fè tèl travay. Men ofon, se pa vre. Paske gon desizyon trè trè senp ke gouvèneman te ka pran pou rezoud pwoblèm, pou tou, pou fè kè tout moun kontan. Paske lè w bese gaz la, se pa sèlman moun k ap itilize gaz yo non ki benefisye de desizyon sa a. E pwodui premyè nesesite yo nan mache a, ti mamit diri, ti mamit suik, lwil, magi, tout sa yo, yo gen fò chans pou otomatikman yo desann tou. Donk, sa vle di nou gen yon gouvèneman ki sèlman la pou fè erè. Aprè Premye Minis lan li menm li te vini li di Ayisyen pa bezwen benefisye bagay bay caricom wap bay lan, tout moun te gentan kòmanse desu de gouvènman Abinader. Byenke byen avan sa, depi lè non Premye Minis lan te site nan bay nan bay Jovenel Moïse lan, tout moun te gentan desu de gouvèneman an. Vin jwenn gon ensekirite kap manje tout moun, gouvèneman an li rete lap obsève menm jan avèk mwen menm pov sitwayen, mwen menm senp sitwayen lap obsève menm jan avèm. Gouv, let, pèp lan te gentan bliye gouvèneman sa. Lè, m kwè e mwa pase an, nan de twa mwa avan, gouvèneman an chwazi moute gaz lan, la a ankò, pèp la te gen tan rayi premye minis la, rayi tout moun ki nan gouvèneman sa a. Vin jwenn gouvèneman an li menm li pase je l sou atik, m kwè 95 de dekrè lwa, m pa raple m ki dekrè lwa ki di l, m pa kwè si se 1991, m kwè, je kwa. Ki di depi gaz la moute li sou mache entènasyonal, li sipoze moute sou mache lokal la, si li desann tou sou mache entènasyonal la, li sipoze desann sou mache lokal la, ebyen gaz la li desann sou mache entènasyonal la, li toujou kenbe l nan menm pri a sou mache lokal la. Donk, pèp la reziye l kòm nou gonk yon pèp ki reziye l a tout bagay, ki esye adapte l a tout sitiyasyon, pèp la esye reziye l, li kenbe. Men la a, ou vini, ou ap pase pèp la nan betiz. Paske w gen yon solisyon, w ap pase, w ap jwe a solisyon an, a pandan pèp lan li menm li grangou, se kòmsi yon moun ki grangou, w ap fè l file alanga w manje. Pèp la t ap kontan si gouvènman te chwazi desann gaz la. Pèp la t ap kontan menm ke l te retire 100 goud sou gaz la. Pèp la t ap wè se pi gwo bagay gouvènman an te ka fè pou li. Paske desann gaz la se pa sèlman desann pri machin, kous machin. Desann gaz la tou li di desann ti mamit diri, li di desann ti mamit suik, li di desann lwil, vyann, magi m pa konn tout bagay ki sou mache a li di desann li tou. E ou gon pèp ki nan tout pwoblèm sitou pwoblèm alimantè, yon ensekirite alimantè. Grangou prèske ap tiye moun nan peyi a. Donk ou pa ka ap jwe a yon pèp konsa, ou pa ka ap jwe sou feblès yon pèp konsa. Lò di, ou vin ak kat petwolyè, ou vize 100 milyon chofè. Men, eske se vre? 100 milyon chofè pral benefisye l vre? Se pa yon lajan nèg yo, antre gimè, yo bezwen blanchi? Epi yo jis itilize yon isi pou yo blanchi lajan sa? Ki sa sa ta koute l? Olye yo depanse tout kòb sa pou fè yon ekip moun plezi, ou te ka annik wetire 100 goud sou gaz sa pou fè tout moun plezi? Li pa t ap pi senp? E kounya n ka konprann ke nou gen yon gouvèneman ki ap trip sou nou, k ap pase n nan betiz. Sa vle di, ou jwenn se yon lajan mesye dam yo bezwen blanchi, yo itilize pretèks sa, dayè lajan an kòmanse blanchi depi an desanm 2021, lè yo siyen kontra a ansanm avèk konpayi sa a, pwosesis yo poko menm anmach, lajan gentan debloke pou konpayi an, se jis an mwa septanm lan la ke. Travay la pral egzekite e pandan pwojè a lap bout 30 septanm. Sa vle di pa menm gen yon mwa menm pandan 1 milya 600 milyon de goud depanse. E minis Ricardo Saint Jean se yon jèn ke mwen te trè apresye men li rantre nan kouran gouvèneman sa depi li rantre nan kouran an, kouran an ap pran w kanmenm sa vle di wap vin fè pati de yo. Wap vin fè youn nan yo, wap fè pati nan de youn nan elektwon yo. Donk se sa ki rive mesye an, ki trè jèn, ti pe. Donk, ki pral oblije, paske li di, pwogram pilòt lan, se yon pwogram ki la, yo potko eseye l, yo potko fè eksperyans avè l, yo pral fè eksperyans avè l. Donk, youn fwa ke yo fè eksperyans avè l, tout nèg wè yo benefisye ti kòb yo, m pa pale de chofè, m pa pale de yo menm antre nan pouvwa yo benefisye ti kòb yo, sa yo pral fè kounya, yo pral oblije. Renegosye ansanm avèk konpayi an pou yo resiyen yon kontra ansanm avèk li ankò pou 1 milya 600 milyon de goud, nan kòb ou menm k ap gade m la pòdyab ki gen tout pwoblèm ou nan kò w la, alò se menm kòb ou a yo pral siyen yon lòt kantra yon lòt kontra ankò pou fè yon travay ke te gen tan gen 1 milya 600 milyon de goud ki te gen tan dekese pou te fè l deja. Sa vle di wè peyi sa pa pral nil pa. Lè w gen yon peyi, moun ki nan tèt peyi yo se pa moun k ap panse pou ou, k ap panse pou peyi a. Moun ki nan tèt peyi yo ap sèlman panse sou pòch yo. Kèlkeswa desizyon an kapab bon pou yo, li pa bon pou pèp lan se afè k gade l. Donk, ou pa ka, yon peyi konsa pa pral nil pa. Nou bezwen de patriyòt nan tèt peyi a. De moun ki k ap panse a byen komen. Kòman, pou yo siyen yon, nou siyen yon kontra. Ki lè kontra sa la ap egzekite? Nan ki mwa l ap egzekite? Nan ki dèle pou kontra sa egzekite? Omwen on mwa, de mwa, twa mwa. Men mezanmi pa dezan, kèlke mwa. Pandan lajan gentan fin dekese. Si tout nèg yo pa t benefisye nan kòb sa a ki dekese a, èske n panse yo t ap aksepte kontra sa fè tout tan sa? Kòm yo tout gen avantaj yo ladan l, Yo tout gen kòb yo ladan l. Enben yo di yo koute, pa gen pwoblèm. Donk li te mèt dire twazan menm, epi m toujou minis. Sa k pase? Donk nou pa gen moun k ap panse pou. An gwo, nèg yo bezwen blanchi yon lajan, yo itilize yon pretèks bay kat petwolyè pou yo blanchi lajan. Fò n di tou menm bagay kat petwolyè sa a tou se pou yon ekip moun, paske m di nou chofè moto yo ekskli yo, e moun k ap itilize ti gaz li nan jeneratè se pou l fè ti jwi l, pou blende ti jwi l. Pou blende papay e tout bagay pou fè ti ju blende l, moun sa li menm eske l pap bezwen pou l ta achte gaz la yon pri ki nòmal pou l kapab vann bay plis ju nan pou a pou moun k ap achte a plis satisfè, eske l pa bezwen sa tou li menm? Pesonn pa panse a sa. Donk sèlman in fwa ke yo fè sendikalis yo plezi paske sendikalis yo ap soti nan lari an pou fè manifestasyon, yo fè sendikalis yo plezi, menm sendikalis yo kapab jwenn pati pa yo tou nan kòb la, ou pa janm konnen. Sa vle di nan peyi sa a, Ayiti se yon peyi tout moun nèg tèt yo. Tout nèg wè tèt yo. Pa gen moun ki wè pèp sa k ap pase mizè, ki nan ensekirite, ki pa gen kote pou l dòmi, k ap dòmi nan lari, k ap pase jounen san manje, ki ti travay li genyen an, li pa ka kenbe l paske ensekirite. Bandi di l pa ka pa travèse tèl ou tèl katye pou l al nan lòt katye. Pa gen moun ki panse a moun sa yo. Yon fwa ke tèt nèg yo menm yo, yo satisfè plezi yo, yo satisfè, yo jwenn lajan yo, yo pa bay pèp la regle anyen pou yo. Fò yo bliye pa gen peyi san pèp. Kòman, kòman, sa k fè ou minis? Sa k fè w premye minis? Sa k fè w direktè jeneral? Se paske gen yon peyi, se paske gen yon pèp k ap bourike travay pou ou menm, pou peye tren de vi ke w ap mennen an. Mwen pa janm panse a sa. Donk mèsi, madmwazèl e mèsye. Jodi an, se vandredi. Mwen swete nou bon wikenn ak tout moun, tout entènot nou yo ki ap gade emisyon nou yo. Mèsi paske nou, m wè nou kontinye abòne, nou kontinye like. Ale, kontinye. Nou menm nou la, n ap fè w plezi. Nou pral chache enfòmasyon, n ap pataje l ansanm avè w. Kontinye like, kontinye abòne, kontinye pataje tout emisyon yo pou ou kapab jwenn tout dènye aktyalite nou. Mèsi. Non pa m se te Casnel Jean, se Peterson ki dèyè kamera. Orevwa. A la pwochèn.